Bonjour bonsoir tout moun kòman nou ye kòman nou ye jodia m vin avèk yon lòt ti video pou nou an video kem pote pou nou jodia se yon tag ki rele kisa ou te konn fè lekòl tag lan genyen 13 kesyon ladanl 13 kesyon sa yo m pral reponn yo an pou nou ka konnen ki jan de elèv m te ye lèm te lekòl avan m kòmanse video map di tout moun ki pran tan pou yo kapab banm fidbak tout moun ki pran tan pou yo. Yon zanmim ki text mwen yon bagay ki fèm ri wi tout moun ki pran tan pou yo like kòmante sipòtem mwen vrèman vrèman apresye sa. Pou moun ki pa konnenm mwen te fè kindergarten kay Elvire Jardin Saint Enfant Jésus m fè primè collège Regina Assumpta Junior dirigé par les Soeurs de Sainte Croix m fè secondaire chez les Soeurs de Saint Joseph de Cluny m te fè kèlke mwa Men an Bèlj, m pa sonje non lekòl lan, apre sa m vin rantre isit, m te lekòl Nouyòk nan yon high school ki rele New Commerce High School, apre sa, m vin fini high school mwen Miami nan Norland High School, apre sa, m vin move katwèt tan de lakay mwen m t al nan kolèj, apre yon bon ti tan, m te tounen epi m fini kolèj mwen Miami. M genyen yon Bachelor's degree nan Law and Government, se nan sa map travay kounye. Antouka, banm kòmanse reponn kestyon yo. Premyè kestyon, konbyen fwa ou manje manje gratis lekòl? An Ayiti, zewo fwa, paske yo pat konn bay manje gratis lekòl. But isit, m manje manje gratis lekòl tout lè m konn al lekòl yo. Paske isit yo bay manje gratis, m panse ke ou dwe kalifye pou sa. On bagay de ce genre. Ahh but lèm te nan kolèj m pa rele sa manje gratis paske nou peye pou sa lè w rete nan lekòl lan ou gen yon plan manje ki rantre nan lajan ke wap peye an yo ba w dejene yo ba w manje midi epi yo ba w manje dine ahh dezyèm kesyon èske w te konn pale anpil nan klas ahh m te konn rablabla anpil nan klas pwofesè yo te konn bouke. ansanm ake m. Twazyèm kesyon, Konbyen fwa yo voye rele paran w pou vin chèche w lekòl? Yo pa t konn voye rele paran w pou vin chèche w lekòl. Sa yo te konn fè, yo te konn ban nou mankman, swa pou paran w siyen oubyen pou paran w vin nan lekòl lan. Petèt kat a senk fwa nan tout lekòl M pase 4 a 5 fwa yo voye rele paran m. Ahh senkyèm katriyèm kesyon konbyen fwa ou fè visye lekòl lè paran w ba w ti kal kòb? M pat konn fè visye lekòl paske m pa yon moun ki voras m ka renmen manje but m pa voras men lè m t ayiti m pat konn m pat renmen manje so m pat konn fè voras ahh isit M pa t kè, paske m te rete 2 minit, 2 minit tou pre lekòl lan. So, i pa t pwoblèm pou mwen. M sonje nou te konn voye achte manje pou nou Ayiti. Nou tout mete lajan ansanm, nou voye achte manje pou nou. M sonje ti fritaj bò Kolèj Modèl la. Akra a bon, akra a fèt avèk pwa nèg. M pa t konn fè visye lekòl. Senkyèm kesyon, konbyen fwa ou fè mwayèn 4? Jamè. M pa kwè m t ap anvi la pou m te. an fè video sa paske manmanm ansanm avèk papam yo tap met ansanm yo tiyem an sizyèm kestyon ki matyè ou plis rayi pou lekòl an biyoloji chimi tout oloji yo tout sak gen revwa avèk lasyans m rayi yo an setyèm kestyon ki matyè ou plis renmen lekòl istwa Uityèm kesyon, Èske w konn boule jou lekòl? Wi, m te konn boule jou lekòl. Ayiti, m pa t janm gen mwayen pou m te fè sa. M pa t, sa pa t janm rive nan tèt mwen tou. But isit, lè m te nan twèlf grade, dènye klas pou fè pou gradyasyon, m te konn boule jou lekòl. M te fin pase tès leta. But! Tout devwa m te konn remèt paske ti sè m te nan lekòl la m te konn bay devwa yo pou l al remèt. Nan kolèj, an, chak jou nou boule klas paske w yon granmoun, ou pa gen moun pou w ap reponn, so m te konn boule jou lekòl. Nevyèm kesyon, èske w konn goumen lekòl? M panse yon sèl fwa m te goumen lekòl, An, lè m te nan Primè, m pa kwè sa te rele goumen. Nou te just di, pa ban m kou, pa ban m kou. Li pa t goumen. Paske pa t gen moun ki te vin separe nou. An, but nan high school, lè m te nan eleven grade, m te goumen ansanm avèk yon ti dam. Moun lakay mwen pa t menm konnen menm. Paske se te dènye jou lekòl li te ye, ti fi an t ap ban m presyon. Epi men mete, nou pa t menm gen tan fè gwo goumen menm, yo te gen tan vin separe nou. But, m konnen m pa t ap genyen paske m pa konn goumen. An dizyèm kesyon, èske w konn goumen pou moun deja? Non, m pa konn goumen pou moun deja. M pap rann moun sèvis sa. Onzyèm kesyon, ki pi gwo eprèv ou te pase lè w te lekòl? An 2015, m te gen yon eprèv ki te pase m lè m te nan kolèj but sa se vi pèsonèl an m, m pa vle share li sou YouTube. But apre sa, gwo eprèv pou mwen menm, yon bagay ki te vrèman gwo, ki te afekte m, An se te an Ayiti, an lè m te lekòl, an te konn gen voye boutèy, voye wòch, e nou pa te rete anndan vil la, nou te rete andeyò de vil la, so an pou paran w ap leve w granm bonè, katrè, senkè di maten, pou yo pran lari ansanm avè w, pou w ap tire, ou wè moun atè, pou mwen menm se te yon gwo eprèv, e m wè bagay sa yo stil ap kontinye toujou, men, I mean, m panse li di. sou timoun yo e moun yo kap fè sa yo yo pa vrèman konprann sa pou mwen menm sa se te yon gwo gwo gwo gwo eprèv. Douzyèm kesyon èske ou konn al lekòl san kilòt wi m konn al lekòl san kilòt lè m te nan kolèj lè m te rete on campus si lekòl lan si m gen klas a nevè m leve a uitè senkant M konn al lekòl san kilòt si m pa dòmi avèk kilòt. Si m dòmi ansanm avèk yon pantalon pijama sou mwen, so m jis tou ale, m pase dlo nan figi m, si m gen tan pou m bwose dan m, m bwose dan m epi m kouri m al nan klas paske i ka pran m 10 minit konsa pou m al pou m rive nan klas oubyen 15 minit menm. Wi, m konn al lekòl. M konn al lekòl san kilòt. Trèzyèm kesyon, Kisa ki fè ou pa regrèt ou t al lekòl? M pa regrèt m t al lekòl paske m gen yon djòb kounye a, m renmen djòb lan. Si m pa t al lekòl, m pa t ap ka jwenn travay la. Ankò, lekòl ban m anpil, anpil, anpil, anpil, anpil. M konnen paran bo edikasyon, bòt lekòl bo enstriksyon. Pou mwen menm, pou fanmi pa m, Ale lekòl vrèman konte anpil anpil. Rete m 3 zan pou m fini ansanm avèk tout bagay. So, m ap konte pou mwen. Epi m renmen lekòl tou. M renmen lekòl. Lè m pa ale lekòl, m santi m raz. Tankou m kounye a, m santi m raz paske m pa lekòl. So, m ap fon jan m al lekòl. Lòt ane poum pa santim raz ankò but m renmen lekòl anpil anpil anpil anpil. Ok sa se te trèzyèm e dènyè kestyon map di tout moun ki pran tan pou gade video an merci beaucoup si yon moun ou gen yon chanèl ou ta renmen fè tag lan jis pran kestyon ou fè tag lan paske son moun mwen ki fèl ki fèm fèl tou merci paske ou abone merci paske ou pran tan pou gade video an a la prochèn bye bye.